Men mwen mwen di mezi sa a li etone anpil moun sof ke mwen li pa vrèman etone m. Paske depi lè m te wè ou ou gade sa k ap fèt an Repiblik Dominikèn pou wè. Abinader potko deklare l de manyè ofisyèl ke lakay nou gen teworis men sonje depi lè n ap fè kanal la. Youn nan alibi yo te pran yo te di gouvèneman an pa kanpe ansanm avèk moun k ap òganize kanal la donk se yon bann moun se yon bann delenkan tande byen wi ou sonje se yon bann delenkan ki pran inisyativ pou yo fè kanal la donk leta pa gen anyen pou wè ladan l yo fèmen fwontyè a Abinader fache l fèmen tout fwontyè avèk nou. Kounye a, m pa konn kòman sa fè fèt, m pa konn pa ki mirak, yon avyon ap vole epi tou gon bal k al pèkite avyon an. Paske, gen moun jiskaprezan la k poko klè, mwen menm egalman. M poko janm klè sou eksplikasyon yo ban mwen. Paske, yon avyon ki pran yon bal pandan li ann Ayiti, tande byen, avyon an ann Ayiti, se Ayiti l ap ateri. Li pran bal la an Ayiti. O mwen l ta al ateri Okap. Non, l al ateri an Repiblik Dominikèn. E nan menm jou a, Abinader pa pran tan pou l tou deklare Viv Ansanm òganizasyon teworis. Tout bagay yo e la yo kòmanse. Otomatikman l deklare Viv Ansanm òganizasyon teworis epi sa w tande a la, l ap andursi mezi li abitye pran kont nou yo. Andursi chak jou. andursi. N ap avanse. Msye fin deklare n teworis kounye a la, msye di bon, se kounye a l pral fè depòtasyon, e kounye a l pral retire Ayisyen lakay li. Enben, men Donald Trump vin la a, e apre yo fin deklare Ayiti òganizasyon teworis, Epi sa w tande a la, rapid rapid, desizyon pran pou yo bloke n. Bon, e Romane Bernager nou di se tanporè, al kwè l non. Se tanporè. Lè w di tanporè, li ka fè tout administrasyon Trump lan la pandan l tanporè la. Oke? Dayè pa gen diplomasi frè m. Se yon mezi ki ka pran nenpòt dizan la. Ou pa janm konnen. Pandan wap dil tanporè lan. Paske poul tanporè vre. Fok nou menm gon bagay nou te fè. M te ka dakò wi avèk tanporè lan. Lè nap gade poun wè. Koman patnè sa rele ankò. E misye te yon gwo chèf teworis pou etazini. Selon etazini. Misye misye te. Yo te mete gwo lajan sou tèt li jan yo met lajan sou tèt vitelòm, babekyou, lanmò sanjou. Etazini te mete gwo lajan sou tèt misye. Misye te youn nan kriminèl le pli rechèche a travè le mond. Enben misye rive Siri la, misye bay yon koudeta. M gen foto misye ansanm avèk e Donald Trump wi. Pandan Trump travèse l ale e Arabi Saoudit tou dènyèman. Nèg sa chita ansanm avèk Donald Trump, on nèg yo deklare teworis yo mete gwo lajan sou tèt li. E sa k fè m te ka dakò l tanporè, men fòk gon bagay ki fèt. Sa di pandan jan nou ye la a, nou p ap regle on merd, viv ansanm ap gen plis pwisans chak jou. Ok viv ansanm ap pi pwisan chak jou donk ou panse yo pran mezi konsa lap tanporè non monchè m garantiw mezi ap rete paske se nou menm ki pou fon aksyon pou nou fòse mezi a modifye son aksyon pou n fè nou pa gen diplomasi yo met yon nèg la se tankou son ti blòdè yo mete la kap trip. nan diplomasi nou an. Ou wè nou tap pale de Claude Joseph, nou tap pale de Edmond Beauchit etc. Bon nèg sa k rele Victor Jean avèl Jean Baptiste sa, m pa konn sa misye vin regle mwen menm nan ministè afè etranjè peyi Dayiti. M pa konnen. Ou konprann sa? Sa vle di pou l ta de manyè tanporè vre, fòk nou menm gon aksyon nou te entante dayè ou pap menm tande okenn otorite ayisyen pwononse yo sou sa dayè, anyen. Ou pap tande yo di anyen sou sa. Son bann tchoul yo ye, son bann konze yo ye, yo tout ap aksepte. Menm jan sa ap pase an Repiblik Dominikèn yo pa di anyen an, enben y ap fèmen bouch yo, y ap zipe bouch yo tou. Y ap zipe bouch yo. Mwen m di nou, li pa t li pa etone m paske m te toujou met nan tèt mwen, ap gen des mesures, ap gen d'autres mesures k ap vini. Paske teyoris ou ye. Ann antann nou. Lè yo deklare viv ansanm teworis, nèg yo konnen trè klè pa gen yon nèg viv ansanm ki pral pran chans al vwayaje. Manti m fè? Kiyès nèg viv ansanm la k pral pran chans al vwayaje? Ou pap jwenn. E ann di vwayaje ale Ozetazini, ale nan konsila al mande viza, ou pap jwenn. W ap konprann mezi a, se sou do senp sitwayen l ap toujou tonbe. E youn nan bagay ankò k deranje m nan mezi sa a, nèg ki fin bay zam, ki fin mete peyi a kote l ye la a de konsè avèk bandi yo, nèg sa yo ap ka vwayaje yo menm? Byensi y ap ka vwayaje, yo se ofisyèl, majorite nan yo gen paspò diplomatik. M pa konn si w konprann non. Majorite nan yo gen paspò diplomatik, sa vle di nèg sa y ap ka vwayaje epi ou menm yo lage w nan cho a. Donk cho pou cho se ou menm k ap toujou cho. Ou konprann? Cho pou cho! Se ou menm kap toujou cho. Nèg yo fin aranje yo avèk bandi a, yo fin fè tout sa pou yo fè la, epi sa w tande a la, kiyès moun mezi sa yo ap frape se ou menm. Mal sele kap foule, e nou menm ki mal sele a se nou k toujou foule, ou pa remake sa? E nou k toujou foule. Kounye a la sou menm mezi sa a. E sa map di la kapab yon rumeur jan m di an paske se pa yon bagay ofisyèl donk li pap li pap ofisyèl tou. Yo di Henry Wooster ki se aktyèl anbasadè ameriken an Ayiti misye te dwe enstale le 12, 12 jwen sa la. On dirè misye di li pap enstale si nèg yo pa toutotan nèg yo pa detwi Vitelòm. M di ondirè paske enfòmasyon ap sikile men poko gen yon verasite vre kòmsi yon verifikasyon pou n di egzakteman se vrè. Men mwen mwen di, admeton sa msye di a ta vrè, admeton. Msye ta di vrèman li pa p monte la, li pa p pran fonksyon si leta ayisyen pa degaje l pou l pran gang li yo. Men mwen m gon bagay m ka di jan m toujou di nou palan de gang palan de gang mèt gang yo s on bagay ki pataje gang yo jodi an la se tankou s on biznis li ye leta ayisyen gen aksyon pa l epi tou leta ameriken gen aksyon pa l wi ladann ou pa konprann non se tankou s on biznis k ap fèt. Paske nou tout nou di gon seri de zam, gon seri de minisyon nou wè bandi yo gen nan men yo la, en en, bandi sa yo pa ta ka achte l. E lè nou gade nou wè nimewo seri, drapo, pa lòt bagay ke èg la. Kounye a, pou yon anbasadè rantre an Ayiti, pou l di nou, toutotan nou pa desitirè gang anndan peyi a, l pap rantre an fonksyon. Bon m di nou yon bagay, pawòl la ok, men mentnan venant de la bouch de cet ambassadeur, e jan m di an, je crois que la responsabilité est partagée dans ce cas, e pa sa? Paske mwen m gon seri de bagay m wè nèg yo ap ban mwen sè dènye tan nan kesyon gang. Mwen di wè si leta ayisyen si n te entelijan nou jwenn twòp okazyon pou n te akize moun sa yo wi e menm nan dosye teworis sa nou jwenn twòp okazyon pou n te akize yo wi paske jiskaprezan bandi yo toujou ap ekzibe gwo zam yo yo montre ki kote l sòti. Ou konprann? Yap fè biznis, yo pimpe zam yo nan kòw ou menm, ou aksepte zam yo vre je fèmen ou pran tout, e aprè sa yo deklare w teworis pandan yo fè milyon sou ou pandan w teworis la. Etre teworis ke ou ye a, sa ap pèmèt aske yo fè plizyè milyon sou do w, paske pou zam ki gen an Ayiti, pou zam ki gen an Ayiti, ki sòti dirèkteman kay Tonton Sam ki deklare w teworis jodi a la, E se zam sa yo menm ki fè yo deklare teyoris la. Kounye a m di w leta ayisyen jwenn mwayen, gen posibilite, gen rezon nan men l la menm pou l te akize, avili blan an. Li gen mwayen sa. Li gen mwayen pou l te avili, pou l di tande byen, zam sa yo m pa pwodui zam lakay mwen. Si m ap achte men kantite m achte. E dayè mwen sou anbago zam. Bon si m sou anba gwo zam, zam sa yo ka pote la kòman yo fè yo antre? E lè n gade yo ki kote yo sòti se lakay ou, epi ou deklare m teworis? Kòman m fè teworis? Si m teworis e ou menm ki sa w ye? Men pa gen nèg ki gen kouy sa non. Humm. Ou konprann? Pa gen nèg ki gen kouy sa non kap ka kanpe ki di sa w wè m di a la. Bon ki nèg kap ka oze kanpe anfas yon anbasadè ameriken, anfas yon prezidan ameriken kap di yon bagay. Nèg a pa Poutine, li pa Ibrahim Traoré, ou konprann, li pap kapab. Paske nèg nou pase la yo tout se dè tchoul yo ye, se dè nèg podyab. Bon menm devan la Repiblik Dominikèn yo pa ka kanpe, m pa bezwen di w pou devan Etazini. Men mwen di w, si n te yon pèp, si n te yon nasyon vre, si n te gen de dirijan, nou gen twòp alibi nan men nou pou n te akize yo. Nou gen twòp rezon, twòp alibi, a mon sans. Pase nou pa fè l vre, nou pa fè l. Se rete n rete nou wè l vin yo, li li sou nou la. E, mezanmi, yon peyi, yon peyi ki sou anbago zam wi. Gon bagay ou dwe konnen, Leta ayisyen pa ka achte zam non. Leta ayisyen paka achte zam non gen peyi la m pran egzanp sa avèw plizyè fwa deja nou fè plizyè demach poun achte zam non sèlman nan men kolonbi men osi nan men israyèl pou israyèl la menm lajan an te gentan ale enben se voye yo voye chèk la tounen ban nou wi toto sa m pa dakò pou yo vann nou zam non. E pandan se tan zam ap antre pa bann e pa pakèt anndan peyi a wi. Sa di legalman nou pa ka achte l men yo voye l ban nou nan kontrebann. Sa yo se pa okazyon yo ye? Sa yo e pa posibilite nou jwenn pou n ta kolon pwosè nan dèyè yo? Men apa jodi an la, mwen menm, m pap plenyen paske yo entèdi dè Ayisyen antre Ozetazini, paske m gen lakay mwen, m ka chwazi men kiyès ki pou vini, men kiyès ki pou pa vini. Men mwen menm sa ki entrige m, sa k deranje m, se peyi sa k fin deklare w teworis la, ki entèdi w antre lakay li paske l di ou reprezante yon danje pou sekirite l. Pandan plizyè deseni kiyès kap bo dè dirijan se li menm. Pandan plizyè deseni kiyès ka bo menm direktè jeneral lapolis se li menm. Pandan plizyè deseni e jodi an la li estime w reprezante yon danje pou li. E sa kal deranje m anplis se le konpòteman de nos swadizan dirijan. Paske ou pral wè tout konze sa yo kwaze bra yo pa gen youn k ap di yon mèd, pa gen okenn mezi k ap pran. Mwen menm mwen di sa, gen yon seri de pozisyon ou wè k ap pran la a, se yon avantaj yo ban nou pou n devlope tèt nou, pou n sove tèt nou, pou n retire tèt nou anba dlo a. Gen yon seri de mezi k ap pran kont nou la a, se posibilite menm yo ban nou pou n fè yon devlopman pèsonèl. Paske gon konfò ou te genyen, gon konfò ou genyen ou pap janm fè yon efò. Gen yon nivo alèz ou ye pa gen okenn efò wap fè. Menm jan ou yon kote, ou pa peye anyen, ou pa gen anyen ki sou kont ou. Tout bagay se manman ou kap peyel pou ou. Ou pa konn konbyen kay peye, ou pa konn anyen. Gen efò ou pap fè. Men otomatikman ou vin gen chaj sa, ou vin gen responsabilite sa. Se ouk pou demele ou kou mèt Janjak Se ou k pou demele w kou mèt Janjak. Ou konprann? Se ou menm ki pou degaje w pou peye kay la, pou peye bil. Ò bil la rive rapid paske se yon mwa l ye. Enben, w ap oblije met kò w deyò wi. W ap oblije fè yon efò wi. E se sa k fè m di la a, Repiblik Dominikèn di l p ap resevwa nou, men Etazini di l p ap resevwa nou. E m sot ap li yon bagay la a, ondirè gen gwo plenyen la a Kanada. Parapò avèk fwontyè a gen twòp moun ki anvayi yo. M tande gen gwo plenyen la, ondirè yo di tou yo genlè pral pwosede a dè depòtasyon tou, se ke w pat konn tande avan. Pou m montre w nan ki nivo bagay la grav. Sa vle di se un peu partout à travers le monde. Nou palè byenvni. Kounye a, sa ta dwe konstitye yon vrè alibi pou n di enben oke, fwa sa a se lakay nou vre pou nou fè. An nou tout poze nou la, an n fon jan nou voye yon kouch penti nou jere lakay nou. M di sa yo se dè okazyon an nò yo ye. Gen nasyon k ap jwenn okazyon sa yo la a, se lòbèy y ap fè ansanm avèk li. Paske gen yon moun ki mete pye sou kou w, toutotan pye l sou kou w pa gen anyen w ap ka fè. Pa gen anyen wap ka fè. Men aktyèlman la a, jan sitiyasyon an prezante la zanmi entènot, dèfwa nap poze tèt nou kesyon e ki avni an? Ki avni an? Eske on lè yo pap santi yo tèlman bouke avèk lèt ayisyen, on ek la gon bonm epi yo sakaje sa, yo detwi l, yo fin avè l? Antouka, mwen menm, m ap redi nou ankò, tankou pou moun ki di se tanporè, Roman Bernagène di se tanporè. Li ka tanporè, m ap redi ankò. Li ka tanporè, li ka tanporè, men fòk nou fè yon bagay. Fòk nou fè yon bagay wi. E wè m sot pran egzanp sa ansanm avèk ou. Gen de mezi ou wè yo pran kont ou, se ou k pou fon jan pou, mwen, mwen, tankou mezi k ap pran Repiblik Dominikèn la yo, sa w tande k ap fèt la yo, otomatikman gon priz de konsyans bò lakay nou. Nou kòmanse travay, n ap fè peyi nou, peyi nou an vwa de devlopman. Se yo menm ki pral mande nou rapò diplomatik wi. Se yo k pral mande nou. Men kounye a la, le fè ke w pa gen anyen pou w bay, kòmsi tout moun wè w pa gen anyen pou w bay, tout moun ap rejte w, w pa gen valè, w pa gen enpòtans. Men se ou k pou valorize tèt ou. Ou rale 9 salopri ou mete l nan figi moun ou di w gen 9 prezidan. Bon kòman yo pral pran w oserye la a? Kòman yo pral pran w oserye? Etazini youn nan pi, pi, an n di pli grand puisans mondyal avèk yon sipèfisi tou ki anraje li pa gen 9 prezidan. Li gen yon sèl avèk 2 gouvènè. Ou menm ou di w gen 9 prezidan. On ti pla men ou ye. Kounye a ou panse lemonn pral pran w oserye? Pa gen okenn jan yo pral pran w oserye. Paske ou menm ou pa pran tèt ou oserye. Si ou menm ou pa pran tèt ou oserye, ou pa ka mande yo pran w oserye. Ou pran 9 nèg, mwen m ap gade Lesly Voltaire k ap prezante bilan vwayaj li, se patetik. Se patetik. M ap gade Lesly Voltaire k ap prezante bilan vwayaj li, l soti Kolonbi, pou wè misye. Ekoute, misye ap di yon bagay, vizaj li ap di yon lòt bagay. Bouch Lesly Voltaire ap pale, l ap di yon bagay, men ou gade ekspresyon vizaj Lesly Voltaire, il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Se tankou son moun ki vini se bouch li l ap bat, kòm fòk li di yon bagay li vin di yon bagay. An atann nou. Koman yo pral pran w oserye vre? E m di nou se travay pou n travay. Tankou la gon kanpay m wè k ap fèt la an Repiblik Dominikèn, je dirè je dirè an favè dè Ayisyen. Paske a regard de Hyppolito Mejia, Omar Fernandez, Moun sa yo se dè zansyen. Ann di Omar Fernandez ki se pitit Leonel Fernandez, misye se aktyèl depite. Moun k ap viv an Repiblik Dominikèn la ka konn enfòmasyon sa pi byen pase m toujou. Hipolito Mejia, ansyen ansyen prezidan Repiblik Dominikèn. Tout moun sa yo, yo gen yon pledwaye y ap fè, yo mande fòk administrasyon Luis Abinader la panche sou ka Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn yo, legalize yo, ba yo papye, etsetera. Men kounya la a, sa se presyon moun sa yo ap mete. Men, Abinader gen dwa di, bon ki rezon m genyen vre pou m bay moun sa yo papye? Misye gen dwa di, ki rezon? Ki rezon m genyen pou m bay moun sa yo papye? Moun yo gen peyi yo ke yo al lakay yo. E, gen yon bagay k ap fèt la, e sa k fè m di w gen yon konplo sou do nou la ke n pa konnen. Ou wè mezi sa ki pran an hier lan Dominique telman bat bravo Dominique telman kontan m konnen gen nan nou la ki ap koutem nou an République Dominicaine donk asireman nou kapab genyen kelke Dominique ki nan antouraj nou yo kontan anpil de mezi sa ou konn youn nan rezon ki fè yo kontan yo di yo menm tande sa pap janm rive yo. La République Dominicaine oubyen Lèzetazini pap janm mete yo sou lis nwa, rezon an senp se paske yo gen antye soutyen administrasyon Trump lan. Abinader gon garanti Ke administrasyon Trump la ap sipòte l nan mezi l ap pran la yo. Fò m di w yon bagay, lè misye te demare avèk tout mezi sa yo, ou te wè administrasyon Biden nan te plizoumwen sòti nòt pou denonse. Men administrasyon Trump lan la pa di anyen, okontrè. Bon, administrasyon Trump lan, y ap pran de mezi ki pi di toujou ke sa Abinader ap pran. Ou panse yo pral kont la Repiblik Dominikèn? Men non. Okontrè, se kore y ap kore l. Gon pledwaye kap fèt la, m di w gen plizyè moun an Repiblik Dominikèn la a ok ki ap goumen ap gade pou yo wè nan ki nivo yo te ka fon pledwaye an favè ayisyen yo men kounye a la a ki vwa vre ki jan m di an ki Abinader gen dwa rete l reflechi l mande men ki rezon m genyen pou m legalize ayisyen m pa oblije. Abinader gen dwa estime mezi li wè Etazini ap pran la li menm li oblije pran menm mezi a tou. Li te gentan pran l avan wi. Paske lè nèg la di w li pap ba w viza, li fèmen fwontyè l li te gentan di w pa antre lakay li. Abinader te gentan pran mezi sa deja li menm. Li fèmen fwontyè li di li pap ba w viza. Viza w achte pou lajan w nan. Ou ka konprann Etazini se yon koutwazi jan yo di l lan. Se yon koutwazi e se pa achte w achte viza a. Se se yo menm ki deside ba ou l ou jis peye yon ti frè pou e frè dokiman etsetera ou peye epi yo ba w viza. Men la se malgre lajan w nan yo di yo pap ba ou l. Bon si sa te pran kòm mezi ou panse eske vrèman Hipolito Mejia e Omar Fernandez eske vrèman vwa moun sa yo eske yo pral ka fòse Abinader pa konnen men ale o dela de sal panse de desizyon kel vle pran poul retire retire entèdiksyon oubyen deside legalize tout ayisyen ki an Repiblik Dominikèn yo. Pase bon bagay vre gen moun ki di gen moun ki di men yo te ka konprann misye te gen dwa dil pap pran ankò li pap bay viza a moun ki deyò men sa ki lakay li yo omwen li ta kreye yon strikti li ta kreye yon mwayen poul legalize yo se menm bagay la kap fèt la tou ozetazini kisa wè Donald Trump fè menm ayisyen ki te gon yon stati se retire lap retire stati sa. Tande byen wi! Ayisyen ki te gen yon stati legal Ozetazini, ou wè Trump se retire l ap retire l. M pa bezwen di w pou w ta panse l pral ranfòse w. Jamè! Yon moun ki te vin nan pwogram Biden nan, li vini legal, li antre legal. Msye retire sa kounya moun sa vin ilegal on moun ki gen tps son moun li menm tou ki gon stati legal nan menl lap retirel lap mete w toutouni. Kounye a se nan men to toutouni pou l ka genyen yon rezon valab pou l kapab depòte w paske depi w ilegal sou tè l la, sou sòl li a vre, li gen tout dwa pou l depòte w. Se menm bagay la Luis Abinader fè tout moun ki te gen viza yo, misye rasire l viza moun sa yo fini. E sak fè la an replik dominikèn ou ka jwenn gen ayisyen ki legal wi on ayisyen ki gon paspò oubyen on viza ameriken e des etidyan sèten etidyan yo di tou sa ka rive gen gen kèk moun paske an depi de tout sa w tande la yo gen rakèt kanmenm ki fèt ou ka jwenn kèlke grenn moun men aprè sa depi w se ayisyen la an repiblik dominikèn ou plis ilegal ke legal. Ti pwen Ayisyen ki legal an Repiblik Dominikèn yo, se bagay ou petèt ka konte yo. Konprann byen. E se la sitiyasyon konplike a. Kounye a, pledwaye sa ap tante fèt, men swivi a se ki sa l ka ye. Konprann wi. E se menm bagay sa m te di nou lè jou jounalis dominiken tou dènyèman la ki te kanpe k t ap pale de asasina prezidan Jovenel Moïse la kote l ap endekse yon seri de nèg ki se lè Bidjo, Wouben epi tou Jilbè nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Ou pa tande otorite ayisyèn yo di anyen sou sa, ou pa tande jounalis ayisyen yo di anyen sou sa. Enben se menm jan dè ansyen e aktyèl dirijan dominiken. Y ap plede, y ap mande pou ke gouvènman dominiken an legalize Ayisyen ki lakay yo, men ou pa tande gen de òganizasyon ki swadizan ap defann dwa moun m pa konnen ga oubyen sa l ta ye a, oubyen diplomatikman otorite ayisyèn yo pa tande yo di anyen sou sa. Si yo menm yo pa di Si yo menm yo pa di anyen, èske w panse osi rapid kòmsi yon desizyon konsa? Pase Leonel Fernandez, misye gen yon pozisyon. Hyppolito Mejia gen yon pozisyon. Ni Omar Fernandez ki vin ap pale, li menm tou l gen yon pozisyon. Men yo tout se dominiken. Yo se dominiken avan tou. Yo ka toujou gen yon pozisyon pa rapò avèk yon mezi ke prezidan aktyèl la pran, men di m sa w vle. Ann antann nou, si kounye a la a nan mezi sa yo, si nan mezi sa yo, kòmsi pa gen okenn souke kò ki fèt. Nèg yo, yo p ap gen anyen a pèdi yo menm. Kounya se nou menm ki ta dwe aranje nou fason, m pa konnen kisa n ta kapab fè pou nou sisite enterè entènasyonal pou yo ta wè la a gen des abus ki ap fèt etc. Nan dosye depòtasyon, m pral montre w yon imaj kote m ap gade yon ti bebe ki anndan yon machin imigrasyon, manman an oblije podyab rale yon moso katon l ap fè van pou ti bebe sa a. Ou panse enstans konsène nou yo pa wè l? Kote minis fanm nan? Bon minis fanm sa li menm se voye dèyè adwat agoch, se sa l vin regle li menm. Dayè son ministè e bòdègèt li ye tou. Se pou ministè, mwen m pa janm wè poukisa ministè sa fonksyone an Ayiti. Ok tout sa w te tande k tap di k tap fèt la yo kote al pran fanm ansent andan lopital fanm ki fè sezaryèn o podyab ou wè gen anpil nan yo se sou chèz woulant lan menm imigrasyon pran yo ap lage yo nan machin ap fòse yon fanm ki apèn fè sezaryèn monte yon bis se bagay grav men tankou m di l pa menm yn nòt pa menm yn nòt. Se le mond ki wè bagay la kap plenyen, men bò kote pa nou, pa gen okenn nòt de denonsiyasyon ki fèt. Okenn nòt. Nou gen yon minis kap defann dwa fanm an Ayiti. Yo la sèlman pou yo kraze fwaye moun. Dayè si w ap gen yon madanm ou tande l di w l al nan ministè fanm pou ou pèdi fanm sa. Moun sa yo se nan sa yo spesyalize yo. Dayè medam ki andan yo y ap pran fanm nan nan men w kòm gason. Se nan sa yo spesyalize yo. Yo pa regle yon merd vre pou peyi a. Bagay sa pa gen okenn enpòtans vre, okenn itilite vre an Ayiti. Ok. M di w, ban m montre w kote gen yon timoun, yon timoun, m di w m sezi bagay sa. Yon timoun e Men avan, ban m fè w wè, ban m fè w tande yon bout nan deklarasyon Omar, Omar Fernandez. ki ap plede an favè yon yon rebrasaj pou kat la rebat pou yo ta wè nan ki nan ki mezi yo ta kapab legalize Ayisyen yo sa ki an Repiblik Dominikèn yo dabò.

Donald Trump ap pran. Sè di, malgre misye ap tante defann, l ap mande yon pèmi de travay, menm si se de manyè tanporè. Menm si se de manyè tanporè. Ok? E gen Ayisyen la ki te an Repiblik Dominikèn ki te genyen sa nou rele pèmi de travay la, permiso de trabajo, jan yo rele l la. li fini. Malgre yo pase chemen pou yo ta pase pou yo ta re-legalize l pou yo a, yo pa fè l. E se pledwaye sa a Omal Fènandès ap tante fè la. Ok? E jan nou di an, men kounye a la, regade, regade byen. Èske nou wè yon ti bebe wè nan machin imigrasyon an? Elpo, èske ou wè? Èske
ou wè yon ti bebe y ap fè van pou li?

E men dam ki apèn akouche a, li menm tou se ti dlo y ap pase nan figi l, se ti twal y ap pase nan figi l tou paske bagay la ekstrèmeman difisil. Donk sa se nan machin ke machin imigrasyon y ap depòte yo, pimpe yo e voye yo Ayiti. Donk moun n ap gade la sa se minis fanm nan, byen kokèt, ay minis fanm nan.